Salut tout moun e byenveni sou chanèl Sidde Official la. Selon tradisyon jideo-kretyèn yo ak rapò biblik yo, Zanj yo se yon ansanm de zèt selès espirityèl, yo se menm yon ansanm de sèvitè de Dye ki sèvi kòm èd oubyen mesye ke Bondye voye. Malgre tout detay Labib bay sou kreyati sa yo, sa pa anpeche ke gen moun ki toujou pa kwè nan zanj yo. Enbyen, m ap envite w gade videyo sa yo avè m k ap siwman siprann ou, sitou lè w ap gade sekans ki akonpanye pa yon mirak menm jan nan nimewo 10 la. Donk m ankouraje w gade videyo sa jiskalafen pou w kapab wè mirak sa yo. Jis avan nou kòmanse, map mande w bay video sa yon like si w apresye ide a, abòne ak chanèl la si w poko fè sa e pataje video sa sou tout rezo yo. Donk enstale nou byen pou n al dekouvri 10 zanj yo wè nan syèl la nan mond lan. Yon zanj nan peyi Gana. Eske ou kwè tout sa w wè nan nouvèl kap pase? Donk si repons ou an ta wi m pa konseye w. Men sekans video sa ou pral gade la pral fè w kwè nan zanj yo. Jounal yo nan peyi Gana te rive rapòte yon obsèvasyon etranj ki te pase nan zòn sa ki rele Dansoman. Nan yon segman ki rele Rankont avèk Lèmò, mesye sa tap rakonte istwa de yon evènman trè etranj ki te rive l. Ebyen, li fè konnen ke li te wè epi rive filme yon kreyati etranj ki tap vole nan nyaj yo. Kreyati sa li kwè ke se egzakteman yon zanj, jan wap gade l la ou ka wè lap vole antre epi sòti nan nyaj yo pandan lap jwe. Imaj yo jan w ap gade l la te parèt yon ti jan flou e kreyati Volant sa ka nenpòt ki bagay. Gen moun ki panse se yon kanila selon sa ou konnen men sa m swete sè ke si Televizyon Nasyonal peyi Gana rive relate istwa a se paske yo si ke obsèvasyon etranj sa vo lapèn pou sa. Yon mach nan nyaj yo. Tout sa nou panse e sa Labib di nou sè ke Bondye ap viv nan Paradi a. Men ki kote Paradi ye? Majorite moun kwè ke li kèlke pa anlè a odela de lespas e di tan. E si Paradi a te tou prè lakay nou? Enbyen, gade sekans videyo sa ki ka petèt pwouve w sa. Rezidan vil sa ki rele Tuscaloosa ki twouve l Alabama ki pote non Solo Dolo te an dirèk pou l te ka montre imaj yon gwo tanpèt ki t ap pase deyò lakay li. Li te fokis sou tanpèt la ke li potko janm wè yon figi etranj ki fòme k ap avanse nan nyaj yo. Figi misterye sa ki sanble ak yon gason k ap mache atravè yon chemen eklere nan syèl la pandan tanpèt la. Kisa w panse ou menm? Ou panse se yon zanj oubyen Bondye? Zanj ak polis nan sant komèsyal. Foto sa nap gade la se pwobableman foto zanj ki pi klè ke n pat janm rive pran, men malezman si yon bagay osi klè ke sa li pwobableman trè bon pou moun pa ta kwè. Ebyen sa pwouve l nou tou ke zanj yo tou yo konn al fè shopping. Selon sa kamera CCTV repòte, sant komèsyal sa ki rele Cilandrac Town Square ki twouve l nan peyi Endonezi, se te destinasyon yon zanj jan w ap gade l la. Imaj sa ta pral lakoz anpil moun rete san vwa lè yo te wè bagay sa poste sou entènèt. Bagay la ki te parèt nan videyo a jan w ap gade l la te sanble ak yon zanj liminye. Donk, li te rete kèk segond atè a epi li vole ankò avan menm ke yon polisye nan sant komèsyal la te vin rive sou sèn lan pou yo te ka tchike ki bagay li te ye. Li pwopab ke se pa verite men mwen pa konsiye yo demanti sa w pa ka verifye. Yon zanj nan yon moske. Gen anpil moun ki panse zanj yo egziste sèlman nan relijyon kretyèn yo men le fèt ke yo fè aparisyon nan plizyè istwa de diferant relijyon nan mond lan donk sa fè ke zanj yo jwe yon gwo wòl nan relijyon islamik yo tou. Selon relijyon ou a, Allah voye zanj yo sou tè a nan chak moske pou yo ka benyen tout fidèl yo ak benediksyon. Kwayans islamik yo nan zanj yo tèlman trè frekant nan yon pwen ke nenpòt aktivite paranòmal ke ou ta wè nan yon moske, enbyen yo toujou prèske atribye yo ak zanj Allah yo. Donk, videyo sa ke ou pral gade a pa yon esepsyon. Mizilman yo ki t ap priye nan yon moske ki twouve l nan peyi Azèbaydjan te vrèman sezi pa sa yo te konn dekri kòm yon zanj pandan y ap priye. Gen ladan yo ki konvenki ke se te yon zanj e gen lòt ki panse ke se yon zonbi li ye. Yo te prefere fè apwòch zanj lan ki te parèt pou te priye paske yo panse ke yon zonbi pa ka priye. Yo te anrejistre videyo sa a lèd de yon telefòn e jan w ap gade a, kalite a te parèt yon ti jan flou. Dat ki se 11 septanm 2001 an se yon dat ki pap janm chanje nan tout istwa de limanite. Evènman ki te pase nan jou sa pa t afekte sèlman Etazini men li te afekte tout mond lan. Osi tris ke jou sa te ka ye, se te yon jou kote plizyè moun te mete yo ansanm sou yon objektif komen. Se te tou selon istwa yo, yon jou ki gen anpil mirak e ta sanble ke mirak yo ap kontinye chak jou. Te gen yon pwofesè ki te nan wout pou al travay yon jou nan ane 2019. Enbyen, te gen yon nyaj etranj ki te fòme epi bare zye l. Lè l reyalize kisa imaj sa vle di, li te rapidman pran foto epi li poste li sou entènèt. Imaj la ki te montre fòmasyon de 2 nyaj kote ke yonn ladan yo sanble ak yon zanj avèk solèy la dèyè l epi lòt la yon gason ki gen dife nan men l k ap mache vè zanj lan. Gen anpil moun ki konsidere sa tankou yon mirak 911. Fòmasyon nyaj la te fotografye nan menm dat ke evènman ki te pase Ozetazini an ki se le 9 septanm 2011. Yon zanj nan yon kan de fe. Nan relijyon katolik komen an, yo toujou asosye zanj yo avèk dife. E yo te kwè ke Mikayèl Arkanj se te zanj dife a ke yo atribye avèk travay l ap fè pou Bondye. Selon sa Labib fè konnen, anj de lamò ki te fè aparisyon nan liv Egzòd la k ap lonje epe flanbwayan li a, se te toujou yon bagay ke rudi relijye yo te panse se te Mikayèl li menm. Yo panse ke dife se mwayen ke Mikayèl itilize pou l ilimine nan moun yo pandan l ap eveye yo nan verite espirityèl la. Enbyen, se egzakteman sa videyo sa pral montre. Nou gen 2 klip diferan, kote ke tou 2 ap montre yon fe de jwa. Enbyen, nan tou 2 klip sa yo, nou ka wè yon silwèt eklatant ki sanble yon zanj k ap danse otou de flam yo. Selon rechèch ke m fè, papye ki t ap boule yo te gen des ekriti sou yo tankou konfesyon peche ak demand priyè. Donk sa te ensiste anpil moun kwè ke silwèt eklatant yo se te zanj ki t ap rasanble priyè ki t ap brile yo ki pote yo dirèkteman bay Bondye. Kisa w panse de flam sa yo? Eske w panse ke se zanj kap danse otou de dife a vreman? Yon zanj kap vole. Rèv ti pitit sa ki gen 7 an pa lòt ke pou l vin yon fotograf ki trè koni. Ebyen, chak fwa l wè manman l kenbe telefòn li an nan men l, li pa fè lòt bagay ke kouri pran telefòn manman an pou l fè foto. Donk sa ta pral fè ke l fè de bèl foto tankou plizyè foto diferant men ki se te bòn foto kanmenm. Enbyen, renmen fè foto sa ta pral fè ti pitit la fè yon foto pandan yon trajè avyon pou l vin lakay li a Washington ki ka tou senpleman fè rèv li a devni reyalite. Donk, pandan yo te nan avyon an aprè ke yo te fin rann vizit avèk gran frè ache li a ta pral mande manman l telefòn lan epi li te kòmanse fè foto nan moman te gen anpil tibilans anlè a. Manman an ki te vin palaswit ta pral rekipere telefòn lan epi l kòmanse pase foto epi siprime kèk ladan yo. Sepandan, lè li te fin rive sou foto sa n ap gade la a, sa te fè yo vrèman etone. Ou imajine w te ka sot tonbe sou yon foto konsa sou telefòn ou, kòman w t ap santi w? Enben, selon sa manman an ki se Kay rakonte, li panse ke se anj gadyen pitit li an k ap voye zye sou li pandan vòl la. Kisa w panse de sa? Èske w panse se anj gadyen pitit li an vrèman? Yon zanj oubyen yon papiyon de nwi. Lè chèf ponpye lès Jòdani yo ki twouve l a Mchigham ki rele Glenn Torman te fin wè imaj sa ke yon kamera a 2 kritè mouvman te fin pran e nan imaj sa li te wè kay li a, li pa t ka kwè bagay sa yo ak zye l. Li te konvenki ke li rive fè foto yon zanj reyèl k ap flote anlè machin li an. Li te imedyatman voye foto a bay madanm li ak pastè legliz li t ap mache an ki pa t ka kwè sa y ap gade a. Yo tout te panse ke se yon zanj Bondye voye sot nan syèl la pou ka voye zye sou fanmi an. Gen kèk ekspè ki rejistre sa yo kwè a ki fè konnen ke yo pa vrèman wè zanj nan imaj la. Yon lòt eksplikasyon ki parèt nan menm nivo ak zanj lan sè ke li ka yon ensèk tankou yon papiyon de nwi pa egzanp. Donk, lè w ap gade papiyon de nwi yo ou ka wè ke li gen fòm nan lè l ap vole. Men lefèt ke kamera a pa t fokis sou li pou l te pran l byen, li ka nenpòt bagay. Malgre tout teyori sa yo, sa pa konvenk Tonnmann, e kwè ke Bondye voye yon zanj gadyen pou voye zye sou li ak fanmi l. Yon zanj sou yon tèren foutbòl. Nan kad yon match foutbòl ameriken jinyò ki t ap fèt an Fenton ki twouve l a Missouri nan mwa novanm 2009, kote ke mesye sa ki rele Doug Lotez te kotch ekip jinyò sa a lepòk. Enbyen, te gen yon foto ki te fèt nan menm jou sa a sou tèren an ki t ap montre de timoun ki t ap souri pandan y ap selebre viktwa. Men sa k te parèt etonan nan foto a se ke kamera te rive pran imaj yon silwèt blanch e sonb k ap fete bò de timoun yo ki te atire atansyon tout moun ki te wè lè foto a ap fèt la. Enbyen, kotch la ki se yonn nan moun ki te la lè foto a t ap fèt la pa t vrèman gen mo tèlman li te sezi wè yon bagay konsa. Anfèt, selon sa Doc esplike, pitit gason 20 tan li an ki te sipoze kotch asistan li nan jou sa, ta pral malerezman mouri nan yon trajik aksidan machin, aprè ke vwati li an te fin fè kolizyon avèk yon semi-twòk. Foto etranj lan te vin devni piblik e gen anpil lòt moun nan kominote a ki kwè ke silwèt blanch ki nan foto a pa lòt ke Kyle ki te vin siman selebre viktwa a avèk papa l. Yon zanj ki sove lavi yon moun. Manman sa ki te rele Mòg pou te vin pran bèl pitit fi l la ke l te gentan panse se te pwobableman lafen. Pitit fi 14 zan li an ki rele Chelsea te gen yon long istwa pwoblèm medikal. E lè li soudènman kalme ak yon orig k ap det nimoni, doktè yo te santi ke bagay sa ta pral ede pitit la. Enbyen, gen yon mirak ki ta pral pwodui, Chelsea ki te malad trè grav te soudènman ap montre sin ke li ale mye e li menm ap mache epi mande pou manman l. Pou yo ka rann bagay la ankò plis enkwayab, gen yonn nan anplwaye lopital la ki ta pral wè yon bagay etranj ki ta pral pase nan anrejsteman kamera sekirite yo. Ebyen, lè n ap gade videyo a, li te fini pa konprann ke sa sot pran nan anrejsteman an pa lòt ke se yon zanj. Tifi a ki rekipere l totalman, yo te menm panse ke li toujou gen menm difikilte medikal yo ki te choke tout staf lopital la. Selon tout evidans medikal yo, yo di tifi sa pa t gen lòt chwa ke pou l te mouri. Enbyen, yon lòt fwa ankò, anj gadyen l te vin parèt epi ba l yon nouvèl chans pou l viv ankò. Èske w kwè nan zanj yo kounya? Di m sa w panse kounya nan yon kòmantè. M espere ke w te renmen videyo sa a menm jan m te pran tout plezi m pou m reyalize l pou ou. Pa bliye like videyo a si w renmen l, abòne ak chanèl la si w potko fè sa e sitou pataje videyo sa pou l ka rive jwenn plis moun. Mèsi paske ou gade video sa jiska la fen, babay tout moun, nap tande vwam ankò nan yon lòt video.